Wap kriye anpil papa.
Moun sa yo wap gad la a se Diri avèk Dayou. Yo gen plis pase 5 an ansanm. Men Diri sou kont paran l, Dayou menm li menm li se pou lari a. Men pa kont Diri toujou fè tout sakrifis ki nesesè. pou l ka toujou jere Dayou. Men Dayou, li se pou lari an, men sa pa enpoze l renmen Djeri. Men pa kont, jan bagay yo vini pou li an, defwa li konn oblije pran de desizyon ki ò de li menm. Men pou lanmou Diri genyen pou li, li oblije toujou fè tout sa ki nesesè pou l jere l. Ann swiv bèl istwa sa avè m.
E m pap kache w, m te vrèman santi yo manke m. Pakont se sa fè w ap wè m mwen te oblije ap gade telefòn ou. Mwen te ka wè ki sa ou regle e se sitou ki sa ou fè paske ou te vrèman, vrèman, vrèman manke m bebe. Bon, depi lè m soti ansanm avè w la, m rive lakay la, telefòn nan ap pede li men etèn, l ap pede ban m pwoblèm bebe. Wi. Sa k pase menm bebe? Men cheri, tu sais que je t'aime mais j'ai quelque chose à dire. Ale, vazi, je t'ecoute.
Bezwen telefòn nan.
Bezwen telefòn? Wi. Li bebe.
Kiyè de telefòn ou bezwen menm? Eske Samsung ou byen Motorola? Non cheri, iPhone. iPhone?
Wi.
Hum, iPhone?
Ki modèl iPhone ou bezwen la menm Manmi? Dènye modèl.
Dènye modèl iPhone nan bebe? Wi cheri.
Men se iPhone 16 ye bebe, dènye modèl. Men wi m konnen. Bebe m pap gen ase kòb pou m achte l. E se sitou w ap wè m al nan inivèsite la bebe, se papa m ki fè tout bagay sa yo pou mwen. Sisi tou, wap wè tou bebe, pa vreman gen, pa vreman gen mwen, mwen pou mte kapè tèt, achte iPhone 16 pou bebe, men pa konn bwè sou te kapè tèt pou yon lòt telefon, pa wè pa mwen di bezwen Samsung. Chèri m pa vle lòt telefon, se li m vle. Mwen ka konprann mwen bebe.
iPhone 16 bebe. Shit. Men bebe wap ka pran lòt telefon, se iPhone 16 ou bezwen? Wi. Baby, m vrèman dezole. M vrèman dezole baby paske, paske kidon mwen menm m ap sèvi avèk yon Android, yon Samsung. Papa m mwen te ka petèt mande pou kantite efò l fè pou mwen e se sitou lajan ke m wè l ap depanse nan moman la baby. Pou te ka te ka, pou te ka te kou. Banm pouch pou m te ka fini avèk inivèsite a la biblik men. Gen bagay mwen menm ki pral mande papa m kòb pou m te ka petèt achte iPhone la. E sitou m pa yon nèg ki pral viv nan manti ansanm avèk li, fò m ta nesans di l konsa ke se pou m ap achte iPhone la. Mèsi bokou. Papa m li menm, se yon Android li gen nan men l.
Ah bon? Yon Motorola.
A vrai dire ke ou pap ka achte iPhone nan pou mwen bebe?
Baby, m pa ka di w non m pa achte l pou ou. Men, an reyalite, se paske mwayen ekonomik mwen pa pèmèt mwen pou m ta fè sa pou ou. Ebyen ok baby, e pa si m te pase wè w wi cheri.

E janm di w la men, se agwonomi an se yon syans ke m renmen anpil, anpil, anpil. E se sitou m vrèman santi m fyè dèske m ap etidye l. Yo sensèman men, m pa rayi kontabilite enfomatizye a non. Yo, pandan w ap di sa a men, yo, m gon story pou w papa. Pale avèk mwen mèt.
Yo men, m sonje ti dam, ti dam ki klè a, sa ki gen bèl wotè a.
Bon pitit, m vin lakay ou ret la nan yon telefòn menm mwen ki pou al m'okipe m menm. Ou pa ret nan telefòn tou? Kòman pou m pa ret nan telefòn nan iPhone wi m nan menm. Hee cheri m gen de ti tèt mesaj kap monte sou telefòn sa la m gon jan m wè yo byen klè kòmsi e moun zye lave. Anfen. Ey dat fi sa di lap vin li tap vin la a men l kite m rive la avan l.

Betina, ya Betina wi menm.
Nèg chansye wi menm. Yo, m te toujou di w m sou fanm nan. A redi m ap rive sou li kanmenm. Fanm anfòm, fanm anfòm. Ya ou tou wè menm, son bagay ke m t ap chache atè menm. Yon bagay m t ap chache anlè dizon m yo, m jwenn li atè menm. Ya, se sa menm. Ya, sa w konte fè la baz la? Yo, m ap rive sou nou san granmoun monchè. Fanm anfòm sa kanmenm monchè. Trè byento monchè. Pa kont, èske tankou l bò w bò? Asi fòm di w sa, se eske tankou li bon ou bon pou w kapab rive sou li. Yo tande byen sa m di la. Si ou gen yon zanmi fi w. Ya. Ou pa vre? Ou konnen l zanmi avè m. Ou fè l konnen ou renmen l. Poukisa ou fè l? Ou fòm, ou fòm, ou fòm. An men, ou konnen.
Ou konnen. Konn kon medam.
Poukisa ou fè l? Konn kon medam yo ye kounya. Ebyen yon nouvèl ou pote ban mwen menm? Sa w di m la? Se yon fason manzè fè pou m rive sou li monchè. M ap fè nwa. M pa p ka rete anpil non kòlèg. Paske fòk m ale m la. Si Bibi a ekri m la, fòk m ale. Paske w konnen fanm sa a, Dayou menn, se yon fanm ke m apresye anpil. Se sitou m renmen l a mò a mò baz. Yo, sensèman baz, sa e klè baz, m wè w renmen fanm sa a tout bon men. M wè w renmen l men, sèl sa m ka di w menn, ou mete twòp konfyans ou nan fanm. Wap kriye anpil papa. Se pa nan fanm non kòlèg, se nan Dayou. Dayou sensèman, e li menm sèlman m genyen nan vi m la aktyèlman la. Fanm kè m. Ou nan pa sipoze gen yon sèl fanm papa.